Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mwen menm avè w an tan k kretyen nou tout konn ti pawòl sa. Ke menm Bondye k te la yè a, se li k la jodi a e se li k ap la demen. M fè video sa spesyalman pou m adrese avèk anpil nan nou ki dezespere, anpil nan nou k ap pase yon moman difisil, Anpil nan nou ki a la recherche de repons nan men Bondye, anpil nan nou ki jodi a fou nan jèn, nan lapriyè, nou vrèman vilnerab paske alèd de dezesperasyon nou, akoz de dezesperasyon nou, anpil moun pral pwofite de sa. Nan dènye moman sa yo, kote gen anpil depòtasyon Etazini, gen anpil jèn k ap fèt. Jèn pou pa bloke tps, jèn pou Bondye delivre, jèn pou Bondye bay sesi, bay sa. M kòmanse videyo a avèk sa pou m di w, menm Bondye k te la yè la, se li k la jodi a e se li k ap la demen. Menm Bondye. lè yo te ap ouvro nan Biden nan ki te la se menm Bondye sa ki la nan depòtasyon li pa chanje lè yo te ap pwouve w la ou te di Bondye fèl m bezwen ou ret avèk menm lanmou sa ke w te gen pou Bondye a. Menm konfyans sa ke w te gen nan Bondye a, ou di Bondye fè l. Li di, yon branch cheve nan tèt nou pap rache si l pa bay otorizasyon. Enben se menm jan, si l pa bay otorizasyon, anyen pap rive nou. Vèsè sa se pa yon vèsè pou nou sèlman ka di moun non, men fòk nou kòmanse ka di tèt nou li. Pa gen anyen k ap pase nan lavi nou si Bondye pa bay otorizasyon. Pa koute pyès pastè k ap di w vin al kote Bondye, m pa di w pa dwe priye non, byensi ke w dwe priye, Men pa kite pyès pastè ap di w ke sa k ap pase la jodi a la, se pa nan plan Bondye li ye, se nan plan Satan li ye. Depi ki lè w t ap sèvi Satan? Poukisa lè yo te apwouve w la l te Bondye, e lè jodi a nan moman depòtasyon l pa Bondye? Kiyès nan nou la k konn plan Bondye? Ou pa konnen plan Bondye. Lè. Joseph te vin gen poul premye minis li pat an lit jis premye minis non yo te vann li dabò li tal nan prizon dabò madan potifa te akizel dabò avanl te vin sal te dwe ye a avan pwomès Bondye akonpli nan lavi yon moun gon pakèt chemen nou dwe pase mpa vle pèsonn vin diw Bondye son Bondye bon bagay sèlman liye. Non. Bondye son Bondye de pwosesis. Bondye son Bondye de chemen. Si nan bon bagay, sak bon pou ou, sak bon nan zye w la, ou di, alelouya, ou di mèsi Senyè, ou fè l, ebyen ok, m vle w rete avèk menm konviksyon sa, menm konfyans sa pou w di, menm jan avèk 3 Ebre yo. Menm si w ta deside abandone m Senyè map kontinye adore w. Menm si w pa ta fè anyen ankò pou mwen map kontinye sèvi w. Bondye bezwen sa nan mwen. Bondye bezwen on kretyen ki pa atache sèlman avèk benediksyon sa ki an favè l yo. Bondye bezwen on kretyen ki fikse zye l sou li. Bondye bezwen on kretyen ki prè. E m wè nan dènye moman sa yo nou repete anpil, anpil pastè ap fè nou repete ke Bondye di tout kote nou pile l ap ba nou l an eritaj, men nou bliye ke nou te pile Ayiti. Ou ka twouve sa m ap di a kriyèl, Ou ka twouve mwen mechan si nan moman depòtasyon sa, m vin di w fè Bondye konfyans? Non, m pa mechan. Ou pa konn poukisa m vin di w li. E si se Bondye ki voye m vin di w li? M jis vle pou w konprann. M jis vle pou nou pa de pwostitye. spirityèl, de moun k ap adore Bondye sèlman pou sa l ka bay, de moun sèlman k ap sèvi Bondye pou bon tan. Men nan move tan yo, nou dezespere, nan move tan yo, nou akize Satan. Non. Ou imajine si Jozèf te akize Satan? Lè yo ap pwouve ou se te Bondye,

Li pa anle boum li parèt. Li gen wout li pase. Li gon pwosesis ke l fè. Se menm Bondye sa a ki di lè w pase nan dlo a, ou pap neye. Lè w pase nan dife a, ou pap brule paske l ap avè w. Ou konn sa sa vle di? Si Bondye di lè w pase nan dlo a ou p ap neye, lè w pase nan dife a ou p ap brile, li deja di w davans ke w gen pou w pase nan dlo. Li deja avèti w ke w gen pou w pase nan dife. Si zye w fikse sou li, si w rete avèk konfyans, ou p ap brile paske l ap akonpanye w. Bondye pa di p ap gen tribilasyon non. Okontrè, li deja avèti nou ke ap gen tribilasyon. Li deja avèti nou ke nou gen pou nou pase nan mitan dlo, nan mitan gwo dlo. Li deja avèti nou ke nou gen pou nou pase nan dife. Li di nou, li pwomèt nou, nou pap pou kont nou, l ap ansanm avèk nou, l ap akonpanye nou nan tout moman sa yo. Men nap pase ladan yo. Bondye, Bondye sa ki ekri non w nan pla men l pou l ba w yon aveni meyè la, li gon kote l ap pase ansanm avè w. E si moun ou dwe ye a e pa Etazini li ye? E si sa Bondye pral fè w la, sa l pral ba ou a, li plis ke sa w, ti kòb ou ap fè Etazini jodi a? Ou panse ak sa? E si lavi w se pa nan wawousa l ye pou l fini? E si lavi w se pa nan kanpe nan nursing home sa, nan lopital la l ye? Ou panse ak sa? Kòmsi nou tèlman pa konnen gwosè Bondye n ap sèvi a, nou konfòme nou avèk le peu epi nou bliye si kòmansman sa ki bèl la Ke se Bondye k bay li. An nou konprann Bondye nan dimansyon li ye. An nou konprann Bondye nan gwosè li ye. Obsève yon gran Dye. M pa pale w de relijyon non, m ap pale w de Kreyatè la. M ap pale w de moun ou kwè ladan l lan. Èske w kwè ladan l? Ebyen ban m di w, li gran. E si vèsè m sot di la yo, ou toujou ap repete yo? Moun yo konnen li di vous aurez des tribulations humm ap gen moman sèlman de jwa nou pap mache de benediksyon an benediksyon nap beni men nap kriye tou lè bon bagay yo vini nou di merci seigneur nou di yo vini de Dieu lè movè moman si chanèl yo vini paske dan le mond spirityèl pa gen movè moman lè movè moman selon ou menm yo vini m vle pou di mèsi senyè m vle pandan w ap tann Bondye nan sa w ap mande l la pou travay pou li beni lòt moun ki nan antouraj ou. Kòmanse pa w travay pou Bondye pandan w ap tann li an. Pa gen pi bèl bagay, pa gen pi bon bagay pandan w ap tann Bondye epi w ap travay pou Bondye. W ap ede lòt moun akonpli rèv yo, w ap ede lòt moun beni, w ap beni lòt moun. swa nan konpòteman ou, swa ak sa w posede. Se rete w ap rete w ap wè, lè benediksyon pa w la vini, ou pap menm konnen menm. E ou mèt kwè Bondye ap beni w an abondans. Ou sonje, dam sa, lè pwofèt la te rive lakay li, li te gen yon ti luil, yon ti farin, malgre sa pwofèt la te di l, fè yon ti bonbon ba li a. Epi w sonje ke li te vin gen farin ak lwil an abondans, anben se konsa. Sa k nan men w lan, li pa bezwen lajan, li pa bezwen manje, li ka jis yon akolad, li ka jis yon apèl telefonik, ou ka rele yon moun pou w di moun nan li pa pou kont li. Fè l. Li ka se youn nan rad ou genyen yo, anpil rad ou genyen ou pa mete, ou pa bezwen yo, gen yon moun ki bezwen rad. Beni lòt moun. Pandan w ap beni moun, Bondye ap beni w. Pandan w ap tann Bondye a, travay pou Bondye. Nan nenpòt moman, fè Bondye konfyans. Si Bondye te nan apwouve a, anba dkòm li nan depòtasyon an. Li pa kriyèl, li pa bliye w, li pa fache avè w, e pa abandone l abandone w. Se pa wont l ap kite w wont. Se egzakteman nan plan pou l ba w aveni meyè la sa ye.